Anmweyy mezanmi YouTube sa ala ti kote gen zen papa Mezanmi byenvini sou chanèl Makaya a chanèl paw la ki pap se ou kras la tout semèn nan nou chita sou yon dpèfèk ebyen pat ko janm gen zen ann pran yon ti poz de tan pou nou abòne a chanèl la nap retounen abòne peze bouton notifikasyon an pou kapab toujou konnen. lè Makaya fè yon pòs. Ankò yn fwa, si jodi a Makaya Info kapab rete nan kominote 300 mil abòne a se gras a sipò fan enkandisyonèl li yo, ou menm ki fenk branche nou di w enstale w ou lakay ou e pa bliye pataje Makaya bay tout gwoup ou ladan yo an, Team Makaya se baz ki gen plis fratènite sou rezo sosyo yo. Prè de 1 milyon YouTuber te gentan ap tann video pou ou an, jan sa te mansyone yo tap tann li pou li lage, gade tout moun te an alèn, anpil fanatik ki te gentan ap pale Blondedy mal sou relasyon li menm ak Dperfect la, gentan mande padon paske atis yo a pran yo fwa sa nan kou an tout bon vre. E pou anpil moun jan sa pat sipriz pou yo se te yon video ke Blondedy tap prepare. Blondedy sa, buzz maker sa se kou pran ou konnen. Men kounya get misye. Sa kap pase la? On kout volan fenk fèt nan yon video, 5 minit pa pase apre ou fin gade video Blondedy an ou wè e vòlè l vòlè l. Mizik sa son mizik Karol G Li fè video sa depi 2019 sou label Universal Latin se pa de pawòl depi yè sou paj Instagram ou konnen tout youtuber depi on bagay fin pase yo di w dwat nan chanèl moun nan lè w al nan chanèl Granddaddy Ferdinand se pa de jouman mezanmi moun yo ap di gen fanatik ki menm rive ekri mèt mizik la jis Colombie pou di l ke men yo vòlè mizik li an ala ayisyen ka fè ti dife volan mesye. Mwen m ta renmen wè Blondedy Ferdinand kap pran poul nan bakaloreya okenn pawòl pa chanje nan video a madanm nan rantre 2 pyel nan video fi an epil foure menl li pranl men kounya ann fon ti analiz tèt frèt paske makaya se konsal fè bagay yo li pozel epil ba nou enfòmasyon premyèman vwa Blondedy Ferdinand byen chita nan video a. E se avi majorite moun ki tande l. Dezyèmman, nan 7 minit, 37 mil moun gentan ap gade yon videyo. Ann serye, videyo sa a li jis konsi pou fè buzz la menm. Men buzz lan te sipoze atire atansyon anpil fanatik sou D-Perfect. Malerezman tout atansyon jiskaprezan rete sou vedèt Hollywood la, Blondedy Ferdinand. Atis sa a li pito pa janm chante yon konsè, men Ou ap pale de li kanmenm. Zafè etèn limyè sou li an genlè lap granmoun epi lap rete sipèsta. Son pwojektè ki sou Blondedy Ferdinand ann pa bay tèt nou manti Saw pa konprann la a se zen l vin fè atò pou yon moun pran tout tan sa a li trennen tout moun nan yon zen dipèfèk a la dènyè minit tout moun ap gade l kap bo a kadilak ou wè videyo mari l ki sòti ansanm avèk yon pil fanm gade tout moun nèt. On sèl kou pandan jounen, se de Blondedy wap pale, epi w chita wap tann kilèl poul lage video an. Li anonse video an sou YouTube, epi tout moun dakò swiv li vre. 8 heures video lage, lè w rive pou gade pou wè se yon plajya. Sa vle di ekip pwodiksyon an pat konnen sa ta pral rive. Se yon bagay ki fèt eksprè menm pou jiskaprezan ni mwen ni ou nou kapab pale de li. Ankò yn fwa pa twonpe nou de atis, Blondedy Ferdinand son atis ki konn sa lap fè a li viv de buzz la, ou dil kopye mizik Kalijan pale ou pale de li ou dil kopye dis li kopye dat, dayè si w di Blondedy Ferdinand li kopye lap di w eske se premye vè k kraze nan gouvènman Richie, T-vice, Gazzman, anba kòd, anpil atis ayisyen se sa yo fè sèlman, donk sa nap vin di l la. Ou di ou pap gade youtube paske ayisyen parèy ou se lajan yap fè bon lèw peye pou gade lòt televizyon ki gen non deja yo epa kòb ou fè yo fè san kote lòt televizyon sou plas la ki baw sa yo vle jan yo vle lè yo pi pito epi byen serye ou bwèl lòt revolisyon nimerik la rive nan yon moman kote gen seri de jèn nan yon epòk te gen baboukèt nan bab yo epi boom rezo sosyo an parèt. Tout babou ket bwa chat. Enfòmasyon pa kache ankò. Bon, menm si l ta vle kache, ti mamoun ak kamera l lan ki mawonnen kò l yon kote, li klè bon la tout bouda n deyò. Bon, menm si kounya yo di tout moun se jounalis, bagay la di vre men. Ki vèsyon ou t ap bay lè yo t ap mete pye sou kou Jòj Flòd la si pa t gen rezo sosyo? Se de seri de stigmatizasyon ki pou kontinye. toufe nou epi stope revolisyon nimerik la pou enfòmasyon yo menm fèk kare rete anba tab. Ou konn konbyen jèn gason revolisyon nimerik la retire zam nan men yo, kounye a anpil nan yo fè sinema, feyton, prank lan menm se pa pale, ah bèl bagay, bèl emisyon, okenn pawòl pa kache. Bon pouki ou pa vle ankouraje yo la? Epi tou ki lajan yo fè vre? Gen jèn fanm la kap montre anpil moun fè mekòp, kijan pou yo penyen cheve yo, vann ti pwodwi yo, fè bon kwizin sou youtube la, baw bon zen tou oo sa ou pa renmen sa? Youtube la son kafou kote tout moun nèt kontre, son mache ou ka achte saw vle, lèw vle, san baboukèt. Lòt nasyon yo konprann sa. E ou wè sa tou nan jan yo ankouraje frè yo. E anplis rezo sosyo yo rive pi lwen ke lòt sa n ap ankouraje yo. Nou nan mòn, nan platon, ou gade nou kote ou vle. Bon, kote ou jwenn pawòl ou p ap abòne ak Ayisyen parèy ou an la? Depi nan Ginen nèg rayi nèg. Non, non, non, non, m p ap rive la e m pa kwè nou egzajere nan kenbe yon mantalite esklavajis toujou. M ap tann ou al abòne a chanèl la tande. Ou renmen sa m di an, abòne. Ou pa renmen l tou abone pi red. Ankouraje pwodiksyon lokal.